M espere ke nou anfom jodi a anko mwen tounen avek yon lot video pou nou guys video ke m pote pou nou jodi a se nou vin pale nou de depresyon epi kriz panik. Guys gen anpil fwa sitou nan domèn ayisyen nan paran ayisyen yo pa kwè lè yo di lè timoun yo di ke yo deprese lè timoun yo di ke yo ke yo depressed lè timoun yo di ke yo an depresyon inikman paran di timoun timoun nan di paran ke yo on jan depressed olye ya pwoche yo pou yo pale avè yo pou mande yo sa k ap travèse yo, sa k santi yo. Nou gentan konn repons lan deja, ki sa yo toujou di? Sa yo toujou di, yo toujou di, M ba w manje, ou gen manje, ou alèz, sa w genyen ou strese, sa w genyen ou sesi, sa w genyen ou sela, san ke yo pa konnen ki sa k ap travèse anndan yo. Se sa k fè anpil fwa, nou jwenn anpil moun ki komèt swisid. Anpil fwa anpil moun swiside tèt yo se paske yo santi yo pa kapab ankò. Pafwa yo pa ka jwenn yon moun pou yo pale. Pafwa pale a moun nan, eksprime a moun nan, yo di pale avèk yon moun, yo pral di sa w gen ou, sa w gen ou sese a, sa w gen ou an depresyon. Lè konsa ou vin mete moun nan plis nan tristès la, ou mete moun nan, ou fè moun nan plis gen depresyon. Kisa guys, yon depresyon se yon bagay ki on, on moun ki deprè se yon bagay ki kap trakase yo, se yon bagay ki te rive, swa ki te rive yo kap trakase yo anpil, oubyen yon bagay ki ka. yo gon pwoblèm ou byen yo yo yon kote ka yo ap bullying yo so nenpòt bagay guys ka mete moun nan nan depwès sitiyasyon peyi ka fè moun nan deprese nan depwès tout fason ka fè moun nan genyen e sensi e bagay sa guys lè nou nan depresyon pa kòmsi imilye imilye moun nan di moun nan fè moun nan santi sal genyen li konsa Poukisa l konsa si ou menm ou fort ou pa strese di Bondye merci men mwen moun ki strese a se proche avèl pale avèl fèl fè des egzèsis priye avèl soti avèl fè kèl kontan di pwès depresyon li ka mennen yon kriz panik kisa ki kriz Panic so guys anvan kem di sa mwen se yon eksperyans PQ sim ka pale de sa se paske m subi de sa kisa ki kriz panik kriz panik lan se fè ke w santi ou gen yon bagay ki pa sa fèw santi ou malad pandan se tan ke ou pa gen anyen kriz panik lan ka fè w santi ke w pral mouri kounya la ou kouri nan urjans Ou byen w kouri ap plenyen wap kriye ou gen pwoblèm epoutan ou pa gen anyen. Kriz panik lan li ka fè w santi kè w ap bat fò anpil, ou gen dwa rete wè kè w ap plede bat fò l bat fò l bat fò. Depi w wè kè w ap plede bat fò, ou santi w strese, jis fè yon ti sòti ou byen respire pwofondman. Inikman w fin respire, wap santi w. nan nòmal ou. Wap santi ou nan nòmal ou. Paske se kriz panik. Pafwa l ka fè w santi kè w ap bat fò, ou panse ou pral gen kriz kadyak. Li ka fè w gen chest pain. Lè m di chest pain se douleur thoracique ki se la. Li ka fè w santi w gen la. Li ka fè w gen, li ka fè w gen tout siy. Kriz panik lan se yon, se yon, yon pwoblèm ki fè w gen tout siy ke ou konnen ki se yon maladi ki grav. Inikman konnen se sa, epi. Kisa ankò ki ka fè moun gen kriz panik? Si w tande yon moun te mouri nan tèl maladi, inikman w panse avè l, sèvo li konekte avèk kò w. Tout sa sèvo w panse ou vin bagay, li vin ale sou kò a dirèkteman. Inikman w tande moun sa te malad, l mouri nan sa. Kounye w tèlman pè, kounye a la nou ap panse avè l. Guys wap domi li nan sèvo w wap pale li la w e le pire li ka fè w santi tout sentom moun nan te genyen kounya w panse ke w pral mouri kouri al nan anbilans epi lè w rive lopital yo fè tout egzamen pou w doktè di w ke w pa gen anyen pandan se tan se yon kriz panik ki deklanche lakay ou kriz panik sa ki yo rele isi anxiety so moun ki konn deklanche anxiety tou se moun ki fenk. akouche. Yon moun ki fèk akouche ki fè postpartum depression li ka deklannche yon kriz panik. Inikman sa, lè sa fèt toujou tcheke sou moun nou. Moun nan akouche, tcheke sou li. Moun nan pa bezwen akouche. Whatever moun, whoever moun li ye an, tcheke sou li guys. Tcheke sou li paske ou pa konn sa ka ap trakase. Ekri l, pale avè l, mande kòman l santi l, sa k ap pale avè l, fè l santi l. Pafwa moun nan konn santi l. sèl son moun li bezwen paske depresyon guys li reyèl paske guys m te deklanche on kriz si nou bezwen konnen kijan ke mwen te deklanche kriz panik map vin avèk story time nan pou nou e klike nan kòmantè la map eksplike nou kòman kriz panik mwen te deklanche map mete pou nou map fon story time avèk li pou nou guys guys pafwa ou gen dwa santi tèt ou vle pati, ou santi tèt ou vid, ou santi ou pa nòmal. Depi ou an depresyon, ou santi sa yo, ou pa bezwen pè, se yon kriz panik, se yon kriz panik k ap deklannche. Jis respire pwofondeman, sòti, fè egzèsis. Gen yon egzèsis yo konn di nou pou nou fè ke m pa vrèman pratike l tou, ki se yoga. Fè egzèsis, tande mizik, se mizik la k ka ede w, tande mizik, se son ti ka. Soti pa la zan ni pa la moun guys. Nan bagay sa. Anpil moun pa kwe la dan. Moun nan gen dwa sou chè, gen dwa sou tout kote, gen dwa. Pafwa moun nan konn deklanche yon kriz panik. Ou ka tonbe ap priye pou moun nan. Wap di ou ka panse se dyab. Se posede moun nan posede. Wap panse se demon moun nan ke l genyen. Yes, priyè la bon Bondye ap fè tout bagay. Men tou, chèche yon, chèche konnen. Fè yon terapi. Fè yon terapis ede li. Lap ede li. Fè yon terapi ansanm avèk li. Lap ede l guys. Paske pafwa e pa demon moun nan genyen vre. Son kriz panik kap ka panike l. So guys, se la ke mwen mete. Si nou gen kesyon pa bliye. Poze kesyon nan video an Poze m kesyon an ba kòmantè la guys So pa bliye Abòne Pataje Kòmante Epi like Bye.